Well, alò nou salye chak grenn ayisyen ki gen pou gade videyo sa. E nap di w pataje videyo a, like li pou yon lòt konfrè w. Si l ta rive nan menm nivo sa. Pou l kapab konn ki sa pou l fè. Sa rive m jodi a, demen si Dye vle l ka rive yon lòt moun. Men lè l rive lòt moun nan, li pa konn ki sa pou l fè. E mwen nan seri, mwen travay mwen detèmine, yo ban m yon kontra, yo ban m yon finikito, di eskize pou afè kontra. E pi m ale nan Seguros Vicentia depi mwa mas. Mwen jwenn finikito fen mas. Bon finikito m fè avril. M pa fè anyen. Epi fen avril, m ale nan pwosesis Seguro Sesenta a. Papye m te ekspire. Yo di m fòk m ba yon moun yon manda. Mwen bay moun nan manda epi apati de 3 me, mwen fè pwosesis la. 24 Me, mwen tap jwenn premye pago a. Sa ki vin pase, mwen vin wè lè yo te ban mwen an, depo a pa fèt. M cheke sou entènèt la, sou sit AFC a. Mwen vin wè ke yo sispann pèyman. Pou ki rezon?

Pandan tan sa yo m te mete lè m ap mennen enfòmasyon, mennen envestigasyon plis, mennen, mennen plis yon moun kesyon m ta renmen poze chak moun k ap gad videyo a si sa rive w deja oubyen ki konsèy ou ka bay pa rapò ak sa si w pa siyen kontra avèk yon moun moun nan pa prezante w ki fè kontra pou ou èske ou panse èske li legal pou moun sa peye enpozisyon pou ou. Premye kesyon an, eske l legal pou moun sa ap peye enpozisyon pou ou? E dezyèm nan, eske, ki sa m ka fè? E pa eske non, ki sa m ka fè pou m retounen aktive epago yo nan Seguros Gentia osito ke posib, san ke m pa tann 3 mwa ankò pou ap travay ak kontra m vin jwenn finikito pou m ale? Tankou, mwen potko pran menm premye pèyman, mwen rive sou dat pou m al pran l, li sispann. Sa vle di depi se le 3 me. 3 me, enpozisyon an peye, bagay sa kanpe. Bagay sa te gentan kanpe. Men yo fèk voye notifikasyon ban mwen, yo di m ke pou afè peye a, men m te gentan konn sa avan. Kisa m ka fè? Yon moun ki pase nan etap la deja, yon moun ki konn etap la oubyen ki ap travay nan domèn nan, kisa m ka fè? Ki kòm si konsèy li kapab bay epi pou m ka konnen kisa m fè pou m reaktive pa gwo sa yo, le pi vit ke posib. Se sa. E M di m pa rekonèt lòt la. Vrèman vre m pa rekonèt li. Moun ki peye pozisyon an m kwè li te m t al travay avèk li. Li se yon kontratista. M t al travay avèk li m fè 4 jou travay. M fè 4 jou ap travay. Li pa t banm kontra. Ni m pa t pran konte a nan men l. Se sèlman l te di m konsa, voye foto kanè m ba li pou l fè pèlmisyon pou mwen. E menm pèlmisyon an l pa ban mwen. E m vin twouve jodi a ke l peye enpozisyon. Ki sa yon, ki konsèy nou ka ban mwen, ki sa n panse m ka fè nan ka sa? Èske moun sa, m ka demanda l? paske m pat gen kontra avèl li arive peye enpozisyon dèyè se yon se menm bagay sak fè jodi jodi a m pat m pa gentan gen rezidans premye travay m t travay la m fè mwen kwè 18 mwa ladan yo pa peye enpozisyon pou yon sèl mwa epi depi lè a m nan bènje pou papye se ti kanè nan ti kanè 10 mwa m ap pase ok m gentan sou 3 a di se Objektif videyo a sou ya se pou eksplike sa a fè a, epi moun ki gen yon ide, ki ka ba yon ide, pou l ban m yon ide ki sa pou m fè. E mèsi a chak moun ki pral patisipe nan videyo a, ki pral bay pwendvi pa yo, ki pral ki pral opine yo menm, ki pral di m, ki pral ban m yon konsèy men ki sa m ka fè, ou men ki sa m gen pou m fè. Ok mèsi a chak moun. Mwen swete ke videyo a nou pataje l, nou fè l rive jwenn plis moun. Si sa ta rive yon lòt moun, pa rapò ak videyo sa epi kòmantè ka fèt anba l yo pou l li kòmantè a pou lè sa rive l pou l konn kisa pou l fè. Mèsi a chak moun pou konpreyansyon ou paske ou te gad videyo a, ou ap pataje l e n ap di w mèsi pou sa. Tchaw pou yon pwochèn videyo.